Mèdam la sosyete, gwo bonswa pou nou tout. Sa pal de pan de kilè ou pal la tande e pèp la pale kante lakay ou apre midi a. Wi, gwo kouri nan la kou peyi d'Ayiti, lè n dou sa, anpil nèg pou kòmanse pa gen somèy nan je. An tou ka bagay yo anpil, bagay yo kòmanse e de kontwole avèk anpil nèg ki te patisipe nan asasina ansyen prezidan Jovenel Moïse. Sanblere ke. e jij la e jij yo kontinye ap tande e anpil moun nan ki patisipe nan zak la anpil non kontinye ap lonmen e pou moman nan pale la bèdam nan sosyete ou pa mande eleman de fòmasyon depi ou la wap tande e medya sa ki se e pèp la pale nou la pou n bò bon jan sous de fòmasyon dosye gifilip dosye komisè san enèsè miskaden kap fè aktualite pou moman ou la Anben kòm kwa ke komisè Miskaden deja pwè la pou al la poze kandida pou prezidan. Pandan se tan komisè Miskaden poko janm di eske l pwale. Men yon deklarasyon ki te ke komisè Miskaden ta fè pou l ta fè konnen ke li pèp la vin chache l li pwale e se la moun yo te kòmanse ap poze tèt yo kesyon sanble ke komisè Miskaden gen yon ide jan sa ap kleyonnen nan tout rezo sosyo yo Antouka bagay yo anpil, pa bliye yè ki te 23 anben kote misye te resevwa yon delegasyon e anpil foto fèt nan espas sila, m panse ke si nèg yo pat vle l, m panse ke pa tap genyen moun ki tap wè foto a, se kòmsi nèg yo wè e delegasyon an te vin ki e sou ki sa yo te vini, anben vin planifye kòman Miskaden li menm sou ki pòs li prale, men anpil moun konstate Miskaden prale pou pòs prezidan nan espas kòmantè wa dim sa w konprann nan. Lòt gwo nouvèl nou pote pou nan emisyon sila e nan mwayen oryan hen batay la pa piti batay la kontinye rèd rèd rèd rèd rèd rèd rèd ebyen pou moman sila menm nan pale la e sitiyasyon yon ti jan kritik e kaotik paske e iran sanblere ke e pokò vle bèsi le bwa pokò vle bay vag pran se tan ameriken yo fè konnen ke y ap chache yon Yon dyalòg, men jiskadat n ap pale la bagay yo on ti jan konplike, si se mwen k ap di ou p ap kwè, nou pral fè w tande de son la, petèt ou menm wa gen yon ide de sa k ap pase la, pou moman se la menm n ap anrejistre videyo sila, pa bliye platfòm sa ki se pèp la pale nou la pou n ba w bon jan sous de fòmasyon, e se yonn nan bagay ke nou toujou di ou menm k ap sipòte medya sa, ou menm k ap gade nou, pa bliye yon like, yon kòmantè, ebyen sa kapab fè nou rive jwenn moun ki pi lwen yo, e konsa tou lè w pataje l la ap rive jwenn moun ki pi lwen yo. Antouka, bagay yo anpil, nou pral fè w tande de son la e ou poko janm tande e ou pral sezi tande koze sa a, paske lè m di w sa pral gen kouri, pral gen manje dan anndan lakou peyi Dayiti. Ann al tande Petèt wa gen yon ide de sa kap pase la. Ann pati ansanm pou plis detay pou plis eleman de fòmasyon avèk dosye asasina Jovenel Moïse. Ann pati ansanm ann tande kòman sa te ye pou plis eleman de fòmasyon avèk pèp la pale ann tande ansanm.
Pierre Esperance pa gen kote pou l met kò l selon enfòmasyon ke m genyen. Somèy misye toumante nan minit ke n ap pale la a. Kisa bagay lan ye? Nou sonje depi lè ke lajistis amerikèn tande jij Jean Roger Noëlceus la. Depi jou sa a, Pierre Espérance santi ke bwa l pran nan moulen. Ki sa bagay lan ye? Definitivman, misye wè aprè tout tan ke l fè l ap fè divèsyon, fè plon gaye, eseye fè viktim pase pou bouwo, nan fo òdonans avèk Walter Wessè Voltaire, enben l wè ke lajistis amerikèn ale nan direksyon ke nou menm ki nan medya an liy nap mande pou ke lajistis ale depi plis pase 50 mwa a. Pierre Esperance wè ke lajistis amerikèn ale alabaz. Enben frèm avèk sèm, nou pral konnen kichòy. Jij federal ameriken an pral gen poul tande avoka Pierre Esperance lan. Tande sa. Jij federal ameriken an pral gen pou l tande Mario Beauvoir. Mario Beauvoir, depi w di Mario Beauvoir, Pierre Espérance tou nan do w la. Depi w wè Mario Beauvoir ap frape, ou mèt konnen Pierre Espérance deja dèyè pòt la. Depi w wè Mario Beauvoir ap poze yon aksyon, ou mèt konnen Pierre Espérance dèyè l la. Enben, se tout yon anchènman. E sa k fè ke ou wè Pierre Espérance gentan mache prese, pran devan, O wi Martine Moise site non Martelly, Martine Moise dis, Martine Moise dat, o aprè ke l kite Martine Moise nan moman an, men l pran Martelly. Li pran Martelly kòman? Paske kesyon ke y ap poze premyè dam nan, premyè dam nan reponn tribinal lan, moun ki te responsab sekirite mari l e moun ki te bay mari l ba yo menm sekirite se prezidan Martelly. Men Martine Moise pa di ke Martine Moise, Martelly nan touye mari l. E an plis de sa Pierre Esperance, eske, wi byen sur Martelly gen kesyon pou li reponn, men ekoute, eske se Joseph Michel Martelly ki te fè w fè fo rapò sou swadizan masak la Saline, ou mete non Prezidan Jovenel Moïse kòm moun tal masakre pèp la salin epi kisa w met nan rapò a ou di ke se babekyou jimmy cherizier e ke prezidan jovenel moïse peye pou al fè masak sou pèp la salin pierre esperans di ki lè jovenel moïse te voye babekyou al fè masak la di konbyen kòb jovenel moïse te bay babekyou jimmy cherizier ou di l te bay zam Ou rete devan kongrè ameriken Pierre Esperance, ou monte nan nasyon zini Pierre Esperance, ou di prezidan Jovenel Moïse bay babekyou zam pou lal masakre pèp la salin Pierre Esperance epi pa la suite ou pwodui yon rapò ou voye l nan kongrè ameriken oligak peye lòbis pou ou al nan nasyon zini ou pwodui nenpòt 3 rapò ou enplike prezidan ladan l. Menm rapò w yo, ou remèt avoka w ki sou ekran la, ki se Mario Beauvoir. Nou pran 30 mil dola ameriken selon Bob C. nan men dè zoligak. nan al achte yon manda nan men yon jij denstriksyon ki rele Jean Ogé Noël Cius. Pierre Espérance ki sa Jovenel te fè w? Ki sa Jovenel Moïse te fè ki mal mesye? Ki koz nou detwi l konsa? Pierre Espérance monte avyon san kanpe pou l mache tout kote pou l al fè manti sou prezidan an. Epi ou panse ke ou pa t ap vin reponn kesyon? Lajistis ap rive sou ou Pierre Espérance pou di rapò sa a, manda sa a, premye tantativ koudeta a Eske w pat ladan l? Eske w pat nan konplo a? E anplis de sa, kawòt la kwit. Se pa an Ayiti w te chita yon bon tonèl non. Men se Etazini w te vini. Ou te vin patisipe nan yon reyinyon nan Miami, Florida, pou asasine yon chèf deta etranje ki se yon prezidan ayisyen. Ou monte sou teritwa Ameriken pou vin planifye asasina yon prezidan etranje. Se yon akt teworis ke l ye Pierre Espérance. John Joël Joseph deja peye pou li, li pran prizon a vi. Enben ou menm se menm chèf dakizasyon an ou monte sou teritwa ameriken selon Léon Charles ou vin patisipe nan 2 reyinyon pou planifikasyon asasina prezidan Jovenel Moïse ou patisipe nan yon reyinyon Fort Lauderdale, toujou Florida, nan yon reyinyon Miami, toujou Florida, di kiyès ki te vin chèche w èpòt, di kiyès ki t al mete w nan otèl, di kiyès ki te kondui w al mennen w nan reyinyon an, di kiyès non ki te fè kontak la pou ou pou te jwenn avèk responsab konpayi se te Uo Pierre Espérance. Jodi a, w ap eseye avanse an pansan ke, an pansan ke ou kapab detounen atansyon moun, kontinye fè divèsyon, men pa bliye, se pa jij ti visye, ti vòlè ke w kontwole Ayiti yo, men non, se lajistis federal ameriken. Se kote depi w rive, nèg sal tankou w wap tèlman wè l pwòp wap kouri depale menm jan avèk John Joel Joseph menm jan avèk Rodolphe Jean lè w rive wap wè l wap wè espas la prèske nan dimansyon palè nasyonal tèlman espas la gwo ok bèl espas ou pa abitye a bagay pwòp wap deja wè fò di verite a menm jan avèk John Joel Joseph wap vin di kiyès ki te envite w nan reyinyon sa kiyès ki t al chèche w èpòt. Kès ki te mennen w bay responsab konpayi CDI yo? Pierre Esperance, Ou enplike, ou patisipe nan 2 reyinyon sou teritwa ameriken pou planifye asasina yon prezidan etranje. Son ak teworis ke l ye. Defèt ou dwe peye pou li. e Léon Charles ansyen direktè jeneral polis ke w rayi la, ou gen tout pwoblèm kont li la, ou panike la, w ap atake la, se paske l di w li gen videyo, li gen foto, li gen prèv lan men l, ou panike. E Léon Charles m ap di w sa bròdè, peyi an ap tann tout sa yo e paske gen konfimasyon Pierre Espérance te patisipe nan reyinyon yo vre. Sa w ap sere pou vòlè a Pierre Espé e Léon Charles, plis w ap sere pou li se plis w ap met tèt ou an difikilte. Paske gen anpil kesyon ke y ap kontinye poze sou ou. Sa li ekstrèmeman enpòtan. Enben frè m avèk sè m, gon mache prese bò kote ekip Pierre Espérance lan nan minit ke n ap pale la a. Paske nèg yo panike totalman. Nèg yo asasine yon chèf deta, nèg yo pa t panse menm pou yon segond e ke yo t ap janm reponn kesyon. Enben jodi a, Pierre Espérance se lè w lan ki rive tande gason m, pou reponn kesyon. Misye fè yon sòti avan yè, okay, Misye fè yon sòti avanyè nan mikwo Ti Nonm ni an, kote ke li vin eseye fè yon kòmantè pou detoune atansyon moun sou fokis ki gen sou li an. Paske ou konnen ke l nan touye prezidan an. Men l ap eseye fè yon divèsyon. Ann tande sa l di avanyè paske misye repale ankò, misye kontinye ap eseye. Paske pa bliye non, m gen enfòmasyon. Pyè Esperans ap rele moun pasi pala. Pyè Esperans gen moun pa l Ozetazini ki pral tribinal lan pou li, ki pral eseye di l ki non w k moute la a. Paske pa bliye, Pierre Espérance, ou, moun ou an pa ka sere non pou ou. Paske tout sa ki di nan tribinal la, yo monte nan ekran an. Yo monte, tout sa y ap montre w yo, yo nan ekran. E y ap sòti nan dokiman. E nou gen aksè pou nou gen, nou gen aksè a dokiman an. Tout moun ap gen aksè a dokiman an. Tout sa k sòti yo, ok premye pati pwosè premye pati an m ka patajel avèk tout moun nèt sa vle di ke nou gen dokiman konplè tout sa ki di yo nou gen dokiman Pierre Esperance nou gen dokiman konplè sa vle di ke pa gen anyen ke n ap rate e pa gen pèsonn k ap ka ba n manti pa gen pèsonn ki ka ba nou manti nan kad dosye Jovenel Moïse lan nan kad pwosè Miami Florida sa vle di ke tout dokiman k ap sòti yo nou gen yo konplè Pierre Esperance. Depi ke tout bagay monte nap lagel bay pèp la konsa sa vle di ke vin fè divèsyon an li pap pase paske se pa devan jij vòlè ayiti ko ye la ayiti gen jij serye gen moun debyen wi men ti vòlè nan pòtoprens kap sèvi avèw yo yo pa bon moun ti delenkan nan lajistis kap ede w touye prezidan yo yo pa bon moun. E se de yo, e se kont yo menm n ap batay avèk tout ou menm. Avèk laverite ki gen pou sòti nan kad dosye sa a, n ap demaske tout ti vòlè sa yo. Sitou pou sa ki gen dosye a nan men l aktyèlman la a, k ap eseye fè ti konbinezon anba tab kòmkwa ke l ap sòti, li gen pou l sòti òdonans. Ti salòp! Ou pral sòti òdonans? Ki òdonans ou pral sòti la a? Chèche bouda w mete w kote ti visye. Pwoteje ti vòlè parèy ou non. Tande yon ti vòlè sou dosye a nan peyi dayiti la, o wi lap travay pou soti òdonans, lap tande, kiyès wap tande? Wap tande ti kòwonpi ayiti yo, ti vòlè yo? Nou pap janm mare gwo vòlè yo, bann ti visye, ann tande Pierre Esperance kap depale. Martine fon deklarasyon semèn pase a pou la premyè fwa li di ke li se parenn nan ki tiye li resi pale li di se Martelly ki se Martelly li panse ke Martelly nan konplo a men li di Ariel tou. Wi m wè sa, men phtk yo di se phtk, jovenelis yo kisa yo di, yo fon silans total. Yo divize.
Yo divize, men si yo te di se te. Yo divize gen yon ki dakò gen yon ki pa dakò. Si yo te di se te ou menm sa w di? Ou byen mwen menm, anpil. Bon se yon non nou yo te konn ap site. Anpil, anpil. Kato. Antouka, antouka, antouka ou di Thomas Sanon pat patisipe. Ni de prè ni de lwen. Men atan, non reyinyon wi. Vwa pale nan moun nan telefon sou konplo ou byen e pou ta rankontre moun. Menm bagay pou mwen menm. Mwen menm.
Ou el baka di li menm fò. Ou el baka di li menm fò. Talè byen esperans. Alò mwen tounen sou sa. li ekstrèmeman enpòtan. Se pa rapò vreman avèk avanse k ap fèt nan kad dosye a pou le moman. E avanse yo ap byen fèt, mwen menm m renmen fason ke l ap prale a. I don't know si n ap jwenn tout verite. M pa konnen. M pa konnen ki meyè fòmil ke jij yo ap itilize pou yo rive kote pou yo rive. Paske pa bliye yo gen anpil endis nan men yo. Paske pa bliye temwanyaj John Joel Joseph li sifi pou ke lajistis amerikèn konnen tout nèg ki nan politik Ayiti ki nan tiye prezidan Jovenel Moïse. Temwanyaj John Joel Joseph li sifi pou yo konnen konbyen kòb ke mes ke patwon l yo bay. Ke patwon l yo, patwon l yo bay. Temwanyaj Rodolphe Jaar, Li sifi pou nou konnen konbyen kòb e nan ki bank nèg yo te bay kòb la nan peyi Dayiti pou al peye mèsenè yo pou vin touye prezidan an. Temwanyaj Palacios Palacios, Li gendwa gon verite ke l pa genyen, men l ap bay tou lè detay. Kiyès ki te resevwa an Dominikani? Kiyès ki te ba yo viza vreman? Sa yo se de bagay ki ekstrèmeman enpòtan. Ok men pa konsekan gen Rodolphe Jaar Dodof, John Joel Joseph se 2 eleman ki ekstrèmeman enpòtan e gras Bondye pou nou gad kote nou vin kwaze Aristide nan kad dosye a wala fon ide gad kote nou vin kwaze Jean Bertrand Aristide nan kad dosye a. Sa trè enpòtan. Enben Pierre Esperance, se pa woule kò w e di ke w pa nan tiye prezidan Jovenel. Ou nan tiye prezidan Jovenel Moïse e Pierre Esperance. Ya. Se ou menm ki pwodui rapò a. E se rapò a ki mennen mwen ach, ki fè manda a. E se achte l achte manda a. Se ou menm ankò rnddh ki fè jij lan jwenn azil politik Pierre Esperance. pou li rantre o Kanada. E se Mario Beauvoir ke nap gade sou ekran an, ki ede misye travèse fwontyè Ayiti avèk la Dominikani ilegalman pou rantre Santo Domingo, pou pran yon avyon nan èpòt Las Americas pou rantre o Kanada. Nou enplike jisko kou lan tiye prezidan an mesye. Defèt pa gen dlo k pou lave nou mesye. Nap peye sa trè chè. Poukisa n tiye Jovenel? Nou tiye l pou patwon nou yo. Kisa li te deranje patron nou yo paske li tap fè jan de travay sa yo? Eww jomo jomo yo pete jo men je pèp ayisyen an kale ok men sa jovenel moïse tap fè gad sa li tap fè men men travay ke jovenel moïse tap fè ki koz patron yo tiyel la pierre esperance men li men travay li tap fè gade sa pèp ayisyen nèg arab la sa fèt depi an 2023 gade sa pou nou wè nan grandans
peyi a. Jodi a yo touye jojo men rèv jojo yo paka mouri yo touye prezidan jovenel moïse men rèv prezidan paka mouri jodi a arab la debake nan depatman grandans pou moutre nou yo te di jovenel pat fè anyen group asasen sdp yo. Gwoup oligat Siwolibanè yo, Reginald Boulos Dimitri Vorb, Pacha Vorb, tout ti gwoup oligat yo, Bosan, hein, se yo k touye Jovenel, hein, pou rèv Jovenel yo, pou pèp la pa janm gon bagay ki pou li. Men yo, se aparèy Prezidan Jovenel Moïse te kite pou pèp la nan komin Wozo ki pou fè aparèy, ki pou fè alsfat, ki pou fè Wè men gravèl yo, men yo. Tou nèf. Ou wè kawotchou yo, yo retire kawotchou yo gentan vann yo. Nou wè yo, Sorel Hyacinthe ki retire tout, li vann yo. M ap moutre nou, se pou nou yo ye, se pou pèp ayisyen an yo ye, se poutèt sa fò m moutre nou l, paske depi prezidan an te gentan bay li avèk pèp la, men yo. Se pou nou yo ye. Nou wè yo, tou nèf. Eske nou wè tout aparèy yo. Yo vòlè sèvo. Yo vòlè tout sak pou pèp la. Gade pou nou wè mesye dam. Gade mezanmi gade kalite materyèl ke prezidan achte byen chè pou vin fè kisa? Pou vin pwodui asfalt pou konstwi wout nan Grandans. Enben gon malfèktè k rele Sorel Hyacinthe avèk ekip li yo vòlò, yo vòlò depi se pyès ki nan materyèl la. Pou ki pou ki kote materyèl la ta pral fè wout wi pou Grandans. Kote l senatè Grandans. Enben l vòlò pyès nan materyèl la, materyèl la vin an pàn. Mesye èske nou ka konprann kalite moun sa yo nan peyi sa mesye? Èske nou ka konprann ki kalite, ki eta moun ki vin ki vin rive dirijan, ki vin devin senatè de la repiblik? ke yap mete minis nan gouvènman se malonèt se krim mesye. Mande pèp ayisyen an kale je nou kale je nou pou nou wè kiyès ki èlmi nou vrè èlmi nou prezidan jovenel te di nou l vrè èlmi nou se nèg sdp yo ki vòlè tout aparèy sèvo gravèl sa kal mete ti bagay pa yo an kachèt vrè èlmi nou se nèg bandi legal yo. Vrè èlmi nou se nèg ki touye Jovenel Moïse yo ki èlmi nou. Jodi a m vle pèp la kale je yo. Nou kale je nou. Kale je nou. Men li. Men yo. Nou wè yo? Men yo. Yo vòlè yo. La a leta gen tan mete sele sou pa yo a, yo kòmanse ap remèt kèk ti bagay. Paske leta pa aktyè, e pa lè m di leta, pèp la. Se pèp la wi, e pa ti gwoup vòlè ki o pouvwa Ariel Henry a non. Men yo. Eske nou wè nan komin rozo arab la antre nan komin rozo menm eske nou wè nou wè men yo jodi a map mande pèp ayisyen an map mande pèp ayisyen an jeneral kelke swa kote nou ye pote plent kont ariel henry pote plent kont sorel yasent pote plent kont svp an jeneral jodi a jovenel te ba nou sa yo nèg yo vin vòlè sèvo yo vòlè. Tout enstriman pou fèl fonksyone yo a men jounen jodi a nou di Jovenel Moïse ou mouri men rèv ou yo paka mouri Jomo Jomo Jomo nou pap janm bliye w Jomo Jomo Sorel Hyacinthe pete jo men je pèp la kale Ariel Henry pete jo men je pèp la kale SDP pete jo men je pèp la kale men sa SDP fè avèk aparèy prezidan Jovenel Moïse yo. Men sa SDP fè. Jomo! Jomo! Jomo nou pap janm bliye! Nou sou pon Rozo nan depatman Grandans. Justement, men de materyèl ke prezidan t achte. Alò, ki prezidan nèg yo asasine? Jovenel. Jovenel t ap achte de materyèl pou ede leta konstwi wout. Manifestasyon 24 sou 24 nan kò Jovenel. Jovenel Moïse t ap mete elektris, t ap achte poto elektrik pou mete. pou mete elektrisite nan tout peyi an, konstwi vreman de santral elektrik pou elektrifi Pòtoprens, manifestasyon 24 ou sou 24. Jovenel Moïse, wetire kilomèt wout ke Dimitri Vorbe avèk Jean-Marie Vorbe te konn fè, leta peye 1 milyon 500 mil dola meriken, leta vin peye 150 mil dola meriken. redwi anviwon 10 fwa mwens. Jovenel Moïse pran manifestasyon 24 sou 24. Fizeme vini. Li siyen kontra pou konstwi prizon pou 50 an pou nèg yo konstwi, leta k ap peye konstwi prizon an, yo menm y ap jere prizon an, leta ap peye yo 22 loul ameriken pa tèt prizonye pa jou. Chak prizonye ap koute nèg yo 600 konbyen dola meriken chak mwa. Pa prete yon jèn gason nan lari ankò, paske Ayiti se delenkan l ap pwodui, pase mizè k gen Ayiti a, jèn gason pa gen travay, tout ap nan prizon, defèt, nèg yo pran Ayisyen tankou esklav, tankou bèt sovaj. Men pa bliye non, politisyen ayisyen p ap ede w rezoud pwoblèm sa a, yo p ap ede w konprann sa. Lè yon peyi pa gen travay. Tout moun nan grangou. Nèg yo kraze tout lekòl. Yo pap konstwi lekòl, yo pap ede timoun al lekòl. Timoun ki jodi a gen 5 an, nan 10 an ankò l ap gen 15 an. Son delenkan l ap ye. Defèt y ap oblije pran l mete l nan prizon lè l gen 18 an sou pretèks pou l jije. Pandan l nan prizon a 17 an, l ap fè 3 zan nan prizon. avan l gen 18 an kòmsi m ta di w pou yo jije l mete l nan gran prizon adèvè. Lè sa a, Leta ap peye 22 dola ameriken pou li chak jou pandan 3 fwa 365 jou. 600 dola, 660 dola ameriken chak mwa pandan, tande byen wi, 660 dola ameriken chak mwa pandan 3 zan. Yap peye pou chak tèt prizonye. Nèg yo pa gen, yo yo pa bezwen ayisyen ankò. Yo bezwen tout ayisyen nan prizon pou leta ap touche taks anba dyaspora a, ok pou leta ap peye nèg ki konstwi prizon avèk menm kòb leta a ankò. Sa lè w pale l. Sanzave k nan politik pa pa pa pa pale l. Wap deranje l paske li menm li jis bezwen on dis on on dis on 20 milyon de goud. Epi nèg yo menm yap bwote pa milyon. Peyi a ap redwi an kokorat. Dominikani ap avanse. Lap avanse lap sige. Lap sige. Adelante. Kòmsi nou menm nap redwi nap regrese. Epi nèg kap detwi nou yo se yo menm nap bay kowòm dèfwa. Dèfwa. Epi se yo mwen wè ankò ki prale pral enskri pati politik e kòman rele nan CEP pou vin senatè, pou vin depite, pou vin prezidan menm. pou vin majistra aprè yo fin tiye yon chèf deta jwèt la li nan men nou e nou konprann ni e nap di mesye yo nap jwel avè yo pase batay lan li pa piti men responsabilite pa nan nou pranl antake sitwayen pase nou di ke peyi an li pap ka kontinye nan eta sa. Jamè. John Joel Joseph pral genyen pou l ale e pa devan tribinal. John Joel Joseph te fè yon deklarasyon ke misye te alèz pou l te di l pral tiye prezidan an. John Joel Joseph avèk JBA Sa se kote John Joel Joseph tap patisipe nan reyinyon Nan reyinyon sa a Espas sa Pierre Esperance te patisipe nan reyinyon nan espas sa tou Pierre Esperance de rnddh te patisipe nan espas sa tou nan reyinyon. Espas sa se an Ayiti, se nan kay Samy Randal nan Delma 60. Sa se James Solage, John Joël Joseph epi youn nan kolonbyen yo. Epi John Joël Joseph tap sèmante devan kolonèl pou l di ke l pap trayi nan krim ke yo pral fè a, yap pran pouvwa ansanm. Paske alepòk se te li menm ki ta pral premye minis.

pou w kapab travay ansanm avèk nou pou bon jan delivrans e devlopman pou Ayiti. Mèsi Kolonèl, mwen pwomèt ou m ap rete nan ekip lan e sa pa la kouri. Wè vye enbesil la vye nèg vye nèg site solèy gang ti aristid sa bann ti vòlè sa wap wè chyen sa e li menm ki nan premye ran Li devan nan tout bagay. Epi tande deklarasyon li tap fè. Janl alèz poul diw pral tiye prezidan an nan mikro zanmil Jean Monard. Polisye ki soti nan zanterayil pèp lan ki pa dakò jan yap masakre pèp lan retire kò nou la mesye pou nou pa viktim epi akonpanye pèp lan nan batay la gen moun gen moun ki prè pou fè goumen nèg yo vle an. Gen moun ki prè pou angaje yo nan batay Jovenel vle antre peyi an. Nou pa te swete ke Jovenel se tèt li k ap mache nan lari Pòtoprens menm jan avèk tèt Jean-Jacques Dessalines. Nou pa te swete ke Jovenel vin yon salnav. Di si se sa ke l swete. Si se angajman sa yo te genyen a phtk pou l mouri sou pouvwa a. Se angajman sa yo te genyen a Mateli. Mateli te di l si pou m chwazi yon nèg kò l pou l prezidan, fò l aksepte, fò l, menm si pou l mouri sou pouvwa a, fò l mouri pou l ka fè eleksyon pou l pase m pou m prezidan. Donk misye pa vle vyole angajman ke l te pran. L pa vle trayi Mateli pou sa ke l te fè. Jounen jodi an, misye prè pou l mouri sou pouvwa a. Zafè pèp. Pa gen kesyon de moun k ap mouri Site Solèy, Bèlè, Solino, Gran Ravin. Pa gen kesyon demen maten y ap mennen l tribinal, y ap jije l, l ap kondane l. Sa pa enterese l. Li ap mouri sou pouvwa a paske l te gen yon angajman pou sa. Ebyen, pèp ayisyen an, nou pran angajman jodi an pou n di n ap fon lòt 17 oktòb. Ap fon lòt 17 oktòb. Tout tan y ap pale 17 oktòb kòm sèlman dat ke yo senbolize lanmò Anperè Jan Jak Desalin, jounen jodi an, fò gen lòt bagay ki antre nan istwa 17 oktòb. Menm jan lè yo pran 11 septanb, sètadi te gen masak Sèjan Bosko, e an menm tan yo kab di te gen masak World Trade Center. Ebyen jounen jodi an tou epi nou kapab di vil Oktòb lan fòl yon lòt dat. Fòl se yon dat kote pèp ayisyen an make listwa l. Pèp ayisyen an li di l pa dakò ak betiz ki la ebyen tout sa l fè pasifikman yo pa rive tande l ebyen li fè lòt li pran lòt desizyon pou l pran pou l soti tèt li nan sa l ye a. Li pran nan non pèp l ap pale la wi.
Sa di e pèp la k di l al touye prezidan. O pèp ayisyen an fè tout sa pou l fè pasifikman, yo pa tande l, enben l pran lòt desizyon pou l pase nan lòt fason. Enben efektivman, sanzave a mache tout kote vre, li monte, li pran avyon, ok, patwon l peye pou li, fè l fè kontak pou li, fè l monte tout kote vin nan planifikasyon pou touye prezidan.

Donk jodi a, m ap di a Gana, m ap di a Gabriyèl, m ap di a Ti Ougan, m ap di a Iska ak tout lòt yo, nou rive nan yon faz pou nou desann atè. M ap vini sou Matisan, m ap di Matisan, nou rive nan yon faz pou nou desann atè. M ap di a Baz Pilat, zam ki nan men w lan. Sèvi avèl pou defann pèp la, enterè pèp la, paske nou tout sot nan pèp la. Jovenel pwale, wap rete e peyi a ap rete. Map voye apèl bay baz ki nan kafou fèy yo, nan kat kwen pè nan gran ravin, petyon vil, syenteni, jalouzi. Ann desann atè. Sa nèg yo te ban nou poun goumen kont pèp lan, nap goumen avèk yo. E nap mande polisye k se frè ak sè nou yo ki sot nan zantrayi pèp la tande m maten an pa mete nou anfas pèp ayisyen e pèp la ap goumen pou nou anpil nan nou paka peye yon kay 100 mil goud pou n dòmi leve pa an anpil nan nou paka woule yon ti machin gen anpil nan nou m wè se sou se dèyè yon moto nou pral travay sa vle di adrès nou koni. Anpil nan nou lè nou fin tire sou pèp la nou bay pèp lan on kou dan limedya foto nou gen tande sa m nan baz la nèg ki bat ti tiraj sa li poko menm rive nan baz li foto li gentan distribiye nan baz. Nèg ki touye kap bat moun nan nan nan nan baz 47 yo nèg kap touye moun nan baz 47 kote yo fin fè zak la rapidman fout yo gentan desann men sak pase la poukisa wap mete w anfas pèp lan pou w sakrifè on voryen on asasen on kriminèl on vòlè on nil ke pèp lan di kel pa bezwen e kounya ou menm wap fon djòb sal. Reseziw kelkeswa polisye ke w ye an paske jovenel pwale pran ou dwe rete la pou bay sevis ke a nasyon se pwoteje e sèvi donk jounen jodi an maten an m fon apèl avek nou poum di nou resezi nou gen polisye m konnen ki se zanmi m resezi nou. Ebyen men iletre sa, bèt sovaj sa, ebyen jisteman ki al fè tout sa ke l kapab. L al nan toure prezidan an. Lè l kite peyi a, l kite peyi a plizyè milyon dola. Lè l rive, l al mawon nan ti zòn nan peyi Jamayik. Enben, se la yo ta pral met kou, kòd nan kou ti vòlè sa yo rele Pierre, alò, John Joël Joseph la. Alò, li ekstrèmeman enpòtan pou ke nou te tande entèvansyon sa a ke ti delenkan sa t ap fè a, paske mwen di nou sa trè byen, nan faz ke pwosè a rive la, pa gen pase pa kat chemen. Pa gen pase pa wout pa bwa. Depi se sanzave, Depi se delenkan ki te enplike nan krim sa a, tout ap peye pou li. Tout nèg nèt ap peye pou li. Paske nou pa ka retire lavi yon chèf de eta nan kondisyon parèy epi n panse ke li nòmal paske lajistis nou avè nou. Tout ekip nou avè nou. Nou alèz. Nou trè konfòtab. Enben mesye, batay lan, li kare. Ok? Li kare paske farin nan pa vin nan menm sak non. Ok? Farin nan pa vin.